La menm se tout bon, batay la chanje faz la antre Iran anfas Izrayèl e Etazini lasosyete. Sitiyasyon an konplike pou nan dat ki se mèkredi 11 mas lan byen bonè nan maten, peyi Iran bonbade 3 bato peyi ènmi yo ki t ap pase nan rejyon an. Otorite iranyèn yo te voye di Etazini ansanm avèk tout lòt peyi nan rejyon an pa pase avèk bato, bato entèdi. Se sèlman bato Lachin ki gen dwa pase nan detwa Òmouz lan. Lasosyete Etazini te panse se presyon. Etazini ansanm avèk rès peyi nan rejyon an te panse se blag. Y al voye bato pase pou al fè yon tès. Ebyen Iran bonbade 3 bato e san konte Iran mete yon seri de min soumaren, min eksplozif, anba lanmè an, kèlkeswa bato k al pase, l ap eksploze. E min sa yo ki anba lanmè an, ou te mèt pase a kamera, pase avèk dron, ou pa ka wè yo. Sitiyasyon an kritik pou nan minit ke n ap pale la a. E nan minit n ap pale la tou, genyen yon seri de zotobre, yon seri de gwo bra Nan peyi Etazini nan Washington ki rele Donald Trump yo di Trump poul fè yon fason poul kanpe gè an. La sosyete men pawòl lan. Lè Iran pran nouvèl anpil gwo bra Ozetazini bezwen kanpe gè an, Iran voye di yo dènye mo a se Iranyen yo kap bay li. Se Iranyen yo kap di men kilè gè an ap kanpe. E pou pandan sware an, sa vle di douvan jou antre dimas e 11 mas lan, Iran bonbade, nou konn tande bonbade son lapli misil ki tonbe la sou yon vil an Izrayèl ki rele Tel Alviv. Izrayèl pat atann ak sa. Etazini pat atann ak sa. E sitiyasyon an vin tèlman kritik, Kounya otorite amerikèn yo lage nan bay manti la sosyete genyen minis enèji peyi etazini an Chris Wright pou ayè aprè midi lè Iran fin di okenn bato pa pase nan detwa Òmouz lan ebyen Chris Wright fè konnen etazini voye bato militè al akonpanye bato petwòl kap pase nan detwa Òmouz lan. Otorite iranyèn yo jwenn enfòmasyon an, yo fè yon tweet kote ke yo demanti minis enèji ameriken an. Ebyen kèk minit aprè, minis enèji an oblije siprime tweet sa ke l te fè pou l te di ke gen bato militè ameriken ki eskòte bato petwòl yo k ap pase nan rejyon an. Bon ou wè la, m pa konnen si Iran ap kapab goumen vrèman anfas Etazini. M pa konnen tou eske se pa laloz ameriken ap laloz Iran paske menm lè ou ta ap pran 10 gwo lame ki pi pwisan Iran pap ladann. M pa konnen eske se pa laloz ameriken ap laloz Iran men kèlkeswa fason an e jan sitiyasyon an ye pou nan minit ke n ap pale la se Iran ki gen kontwòl jwèt lan. E si se ta laloz ameriken ap laloz Iran pou yo fè pi gwo frap toujou, jiskaprezan m kapab di ou Iran, Iranyen yo an bon rebèl, yo defann tèt yo e pa ase byen non, trè trè byen nan gè sa a anfas Etazini ak Izrayèl. Sa k vin plis konplike la pou Izrayèl, ebyen lè Iran ap tire misil yo, Iran tire bon misil, li tire fo misil. E kòman l tire yo? Gen yon seri de fo misil li tire yo avan. Kote ke lè l tire fo misil yo, kounye a ou vin gen anti misil Izrayelyen yo ki gentan lanse kal bare misil yo, yo panse se bon misil. E sa ou tande an, Kounye a, Izrayèl gaspiye anti misil li yo pou gran mesi, e apre Iran fin lage yon lapli fo misil, kounye a l lage yon lapli bon misil. E lè sa, Izrayèl manke sistèm de defans anti misil pou ki bare yo. Lasosyete Izrayèl anba dife. Kòm Izrayèl di se li menm ki pèp Bondye an, priye pou pèp Bondye an paske pèp Bondye an anba dife. Etazini gen yon slogan kote l di La Destinée Manifeste. Se Bondye ki vlel konsa. Ebyen m pa konnen non si se Bondye k vlel konsa ebyen priye Bondye w la pou etazini paske bagay yo kòmanse mabyal nan mwayenn oryan. Nan detwa òmouz lan Iran di anwo pa monte anba pa desann. kèlkeswa bato k al pase nan Detwa Òmouz lan, y ap bonbade l. E se si yo kanpe sou misil yo, yo kanpe sou zam yo pou yo fè deklarasyon an. Gad jan yon pèp rebèl, mesye! O! Non, nèg yo djanm. Nèg yo montre ou yo pa pè. Ou wè, pou aktyèlman, pou nan minit n ap pale la a, nèg yo lage yon sòt de kanpay kont Nouvo Gid Siprèm nan, Mojtaba Khamenei pou fè konnen wi, Khamenei achte pil tè, pil kay, pil byen an Ewòp, li gen an Angletè, li gen la Swis, li gen nan lòt peyi Skandinav yo, sa vle di kounye a y ap fon fason pou al fè bloke yo pou yo kapab fòse Iran negosye. Sonje mwen di nou, Genyen yon fason sèlman pou Etazini sòti ganyan nan gè sa a, fòk Iran negosye. E Iranyen yo di kesyon negosyasyon pa ekri nan vokabilè yo. Lasosyete, pou nan minit ke n ap pale la a, sa vle di pou jounen 11 mas lan, sistèm de defans Izrayelyen an vin pa ka kenbe ankò. Menm Ezbola, lè Ezbola tire misil la sou Izrayèl, misil lan atenn sib yo. Izrayèl anba dife. E se la a, kote Etazini kòmanse pran kou, Divès peyi nan Mwayen Oryan an kòmanse ap kesyone kesyon Etazini ki te di li premyè puisans la. Se sa k fè mwen di nou si Etazini pa gen anyen ankò nan rezèv li, Etazini pral pèdi anpil alye nan rejyon an. E apre sa lòt gran pwen k ap domine bil aktyalite an, pou pa bò lakay nou pou anndan peyi Dayiti, kòman dosye yo ye la, kòman tansyon an ye la lasosyete, ebyen ou genyen Alix Didier Fils-Aimé ebyen ki pa nan peyi a kote ke Alix vwayaje kite peyi a depi avan yè lal patisipe nan seremoni denvestiti an parlan de nouvo prezidan peyi Chili an Antonio Kast ebyen Alix Didier Fils-Aimé ap genyen poul rankontre dirèkteman nan ti reyinyon a ui klo ansanm avèk Antonio Kast la primati deja anonse gen posibilite pou relasyon yo ranfòse la antre peyi Dayiti ansanm avèk peyi Chili. Laprimati anonse tou Alix Didier Fils-Aimé ap genyen ti reyinyon akote ke lap fè ak prezidan dominiken an Luis Abinader pou kapab ranfòse relasyon yo antre Ayiti e la Repiblik Dominikèn e apre sa pou pa bò kote kominote entènasyonal lan apwopo de dosye Alix Didier Fils-Aimé an ebyen genyen presyon kap mete la, presyon an se pou ebyen fòse Alix Didier Fils-Aimé pou mete sekirite e pou òganize eleksyon. Kominote entènasyonal lan, presizeman anbasadè ameriken chaje dafè an, an palan de Henry Wooster, ebyen se de prè la ke y ap rete swiv Alix Didier Fils-Aimé pliske Alix Didier Fils-Aimé gen plan pou fè yon chanjman nan CEP an. Yon bagay ke kominote entènasyonal lan pa dakò paske yo ret kwè ke Al chanje manb ki nan CEP an la, se plis tan ki pral pase, pa rete tan ankò pliske ou gentan nan mas 2026, kilè yap mete sekirite e kilè tou yap òganize eleksyon, se kesyon kap poze pliske Alix Didier Fils-Aimé ta sipoze fè eleksyon o plita le 31 oktòbre ane sa menm, e aprè sa pou remèt peyi a avèk yon prezidan ki eli pou 7 fevriye 2027, si Alix pa kapab voye yon sinyal nan domèn sekirite, si l pa ka voye yon sinyal pou montre vrèman gen volonte, Alix ap tonbe e l gen dwa pa fè 3 mwa ankò sou pouvwa a, se dosye sa a k ap pale la a. Pou nan minit n ap pale la a tou pou anndan peyi Dayiti genyen konsèy elektoral pwovizwa ki te deja anonse l, kote ke anpil pati politik deja al enskri la, pati politik yo ap prepare yo pou eleksyon yo al enskri pou al ranje chita yo. Men se an se de fason, se an de fasèt li ye kote ke pati politik yo nan yon premyè tan, yo nan yon premye tan yo pral enskri e apre sa lè eleksyon an anonse tout bon vre wa pral genyen kandida yo ki pral enskri pou eleksyon. Sa vle di pou kounya se eleksyon pou pati politik yo ki genyen. An parlan de eleksyon pou pati politik yo la sosyete Tout moun kapab remake l, genyen pati politik Fren Fòs Revolisyonè Dantant Nasyonal ki li menm, li gen tan al enskri pou l asire l si tout fwa vrèman ta ap genyen eleksyon vre. Ebyen se nan lide sa, genyen Joiséus Nader ki te bay konferans de près pou fè konnen y ap mete yo alabri. Nèg Arab la te pale, nèg Arab la di, Yo pa kwè vrèman ap gen eleksyon men kanmenm pou yo respekte prensip demokratik yo, yo oblije vin enskri pati politik fren. Genyen Guy Philippe ki sou ling nan la ki pral pale ansanm avèk pèp ayisyen an. Ann tande kisa kòmandan di ki vrèman enpòtan, ki pozisyon Guy Philippe vizavi de Alix Didier Fils-Aimé ki sou pouvwa a. Men, Nap kontinye ebyen repetel eleksyon avèk sistèm sa avèk menm ekip sa yo sa pap chanje anyen se yon revolisyon pou eradike sistèm sa pwobableman kap kapab bay rezilta ann tande ansyen senatè ya pa bliye kite kòmantèw pou di kisa ou panse.
Bon, m pa chèf pati politik fren. E gen pati politik fren gen platfòm politik fren. E m panse ke se Minis Nader se li kowodonatè nasyonal pati politik fren, donk li gen dwa deside enskri l oubyen pa enskri l. Byen antandi e FRN ki se pati ke m ap dirije a, avèk fren ki se pati Minis Nader ap dirije a, e pati politik Minis Nader la, nou te met tèt nou ansanm ak 2 ou 3 lòt pati pou nou te fè, pou nou ta eseye mete sou pye yon platfòm politik ki rele fren. Donk platfòm politik fren an, wi m se manb platfòm politik fren, men kòm sekretè jeneral pati politik FRN, mwen pa kab fè pati de pati politik fren, paske lalwa pa pèmèt on moun fè pati de 2 pati politik. Men nan kad yon platfòm wi, m ka al nan platfòm. Donk wap wè ke jodi a, ke Minis Nader enskri k pati politik fren. Se pa platfòm fren. Bon, mwen menm avèk Minis Nader nou pale plizyè fwa. Yè swa ankò byen ta m te nan yon rankont avèk Arab la, e pozisyon m te klè. Ke platfòm nan, m pa kwè ke se yon bon ide pou nou enskri nan pwosesis elektoral sa avèk. Premye minis sa yo avèk menm moun sa yo ke n konnen ki jan y ap mennen peyi a e pa rapò a pwomès nou ke n fè a pèp la, pa rapò a diskou nou, m twouve l ta trè enkoyeran pou n ta bay nèg yo yon chèk an blan pou n al patisipe nan yon pwosesis elektoral lè nou byen konnen eleksyon p ap fèt. Nèg yo konnen eleksyon p ap fèt. Donk pou ki rezon pou m ta kite e aksepte al enskri nan yon kote ke m konnen se pa anyen k ap fèt, se fo mouvman menm jan nèg yo fin kraze kòb e ke swadizan yo ta pral fè referandòm nan, menm jan yo te kraze kòb pou swadizan yo ta pral met sekirite nan peyi a, e se menm jan sa ekip sa ap fè bon dayè ou wè ki sa k sot genyen pa rapò a 3 kontra ke nèg yo ta siyen avèk Erik Prince yon seri de moun, kontra pou konstwi 2 prizon e isit nou tande tout dezòd yo, donk m panse ke li pa ta bon pou platfòm politik fren pou nou al enskri e bay nèg sa yo yon lejitimite ke yo pa genyen e al lejitime Tout sa yo te fè depi apre asasina Prezidan Jovenel Moïse. Donk, sesi etan di, mwen avèk Minis Nader nou pale, nou toujou an kominikasyon, nou pa gen okenn pwoblèm. E se pozisyon pa l pou l enskri pati politik frenken l ap dirije. Mwen menm se politik pa m, se pozisyon pa m pou m pa fè pati de bagay sa yo, pou FRN pa ale enskri nan pwosesis sa a. E pou tout moun kap tande yo map di n ke wi nou pral nan eleksyon si gen eleksyon lè gen eleksyon men avèk dè moun serye ki kap mennen peyi a vè dè eleksyon onèt, kredib e demokratik. Eske sa vle di senatè si tout fwa gen eleksyon jan w swete l la, jan l dwe fèt la Guy Philippe pa pral sou pati politik fren men se sou FRN ke l prale? Bon m ka al sou FRN, mwen ka al sou platfòm politik fren. Ankò yn fwa m ta renmen ke yo fè diferans ant platfòm politik fren e pati politik fren. Mwen pa manb pati politik fren. Men èske w ka ba nou plis detay de platfòm lan avèk pati politik la, Senatè? On platfòm se plizyè pati k met tèt yo ansanm epi k di yo fon platfòm ki regwoupe plizyè pati politik. Don fren, FRN e lòt pati k ladan l yo. Men on pati politik fren li menm se on pati politik. Nou te deside pa rapò a non an pou nou rele platfòm lan fren tou. Men jodi a platfòm nan pa enskri.
Se pati politik la ki enskri. Paske mwen menm, mwen pale avèk Minis Nader, mwen pale avèk Arab la, mwen pale ak anpil zanmi, ke mwen pa deside, mwen pa kwè se yon bon bagay pou nou al patisipe nan pwosesis sa a. Pou nou al bay Alix Dieu Fils-Aimé On chèk an blan. Pou nou al lejitime tout dezòd, tout sa k ap fèt. Tout dezòd bay ka de koripsyon ke nou wè a, vant de souverènte peyi a, enjerans entènasyonal, enjerans anbasad, grand anbasad yo an Ayiti. M panse l pa bon. Bon, anpil moun di ke wi, fòk nou antre pou n al. Nou pral nan eleksyon. M bay tout moun k ap tande nan garanti, kèlkeswa jan, si. Malgre tout mouvman k ap fèt, si, malgre tout pozisyon nou ese, nou espere ke pèp la pral pran, malgre tout sa sosyete a pral fè pou chavire sistèm sa a, ke nou toujou di fòk li chavire a, si malgre tout sa n fè a nou wè n pa kab, si malgre tout manifestasyon nou pral fè nou pa kab, si malgre tout mobilizasyon nou wè sistèm nan kanpe la a, si se eleksyon k vini, wi nou pral nan eleksyon. Pa gen jan eleksyon ap fèt nan peyi a ke nou pap nan eleksyon. Nap nan eleksyon men pa ak sa yo. E nou deja konnen sa yo pa ka fè eleksyon. Ann bay tèt nou, pa bay tèt nou manti, an nou reyalis. Moun sa yo pa kab fè eleksyon nan kondisyon sa yo. Jan yap vire a la, pa gen sekirite, Gon ekip teritwa pèdi e koripsyon a ap kraze peyi a la. On premye minis erije tèt li an mèt e senyè. Donk, kondisyon yo pa reyini pou eleksyon. Èske on moun ki sanse panse ke eleksyon kab fèt ann Out? On moun ki sanse panse ke eleksyon kab fèt ane sa? Donk, m pral kontinye e dyaloge avèk e pati politik fren ke minis Nader ap dirije. M ap kontinye e diskite avèk Lòt manb li yo, tankou Arab, tankou tout moun ki patisipe nan enskripsyon pati politik fwen. Epi pou nou wè, pou nou kontinye diskite, e si nou kab pi devan e antann nou, n ap antann nou, si nou pa kab, nou chak ap fè wout nou, e nou espere ke pèp ayisyen an. a jwenn wout li. Sa fè gen anpil moun ki te panse 7 fevriye t ap gen gwo leve kanpe enpe patou atravè peyi a, e sa ki pa t fèt. Ou menm antanke lidè ki t ap pwone revolisyon an, ou wè kòmantè yo, ou wè anpil moun ki fè dè deklarasyon kont ou sou rezo yo. E lè w tande jan de bagay sa yo, lè w wè kòmantè sa yo, senatè, ki sa w di tèt ou? Èske revolisyon an li menm li ap kanpe? Revolisyon pa ka kanpe, n ap toujou kontinye. Se nòmal pou gen moun ki renmen n, gen moun ki pa renmen n. Nou pa ta ka mande pou tout moun renmen nou. Jezikri ki te rantre, ki te vini la a, nan douz moun li chwazi, youn trayi l. Donk, w ap toujou jwenn sa. Donk, se nòmal, pèp la dezespere, pèp la vle chanjman, moun yo ap atann ak yon solisyon rapid. Men, jan m te toujou di l, bagay la pa fasil. Li kab long. E m te toujou di l, mwen pap janm kab fè l poukont mwen. Fòk gen patisipasyon popilasyon an. Popilasyon an pa kab kanpe lakay li, ap danse, ap ranse, ap jwi, epi pou l panse ke on grenn moun pral vin sove l, retire l nan sa l ye a la, anba tant ke l ye a la. Si yo vle soti nan sa yo ye a, fòk yo pran responsabilite yo, fòk yo mobilize, fòk yo di ke yo pa dakò avèk sitiyasyon an. Men jiska nouvèl òd, E kòmsi nou wè ke moun yo pa gen pwoblèm. Se mwen ak kèlke grenn nèg ki gon foli sove la repiblik. Tandiske pèp la li menm, li anfòm. Paske li pap soti pou l fè yon manifestasyon pou mande chanjman. Li pap soti pou l al nan yon mobilizasyon pou mande chanjman. Men lè se rara a, lè se kanaval la, lè se match foutbòl la, ou wè yo an foul. Donk se pèp la pou konnen e deside kilè li vle chanje la repiblik. E lè l vle a mwen menm m ap toujou la e n ap toujou kontinye fè mobilizasyon, kontinye kanpe e kontinye mande chanjman. Men an fen kont nou pap kab fè anyen si pèp la pa patisipe. E se sa m ap di depi Premye jou. Men gen anpil moun senatè ki di ke se chak lè w razè ou vin avèk revolisyon w an, mo revolisyon w an, pou fè kòb nan men moun. E lè w tande sa yo senatè, sa sa sa di w? M tande yo, men kite yo pale. Men kiyès ki bay kòb? Ki moun yo voye kòb bay? E m toujou di l e m klè. Si yon moun voye yon kòb bay mouvman revolisyon, e m te nan yon moun ki di yo bay 75 mil dola pou mouvman 7 fevriye, gen lòt ki di Guy Philippe bati yon gwo kay avèk Kite yo pwouve l di l. Kès pou l. Gen di Ariel Henry ban m 50 milyon goud. Wi gen moun ki di sa. Bon antann nou, Ariel ta ban m 50 milyon goud, ou panse m pa t ap pran l? M t ap pran l. Si jodi a li di se Fizeme rele m li di l ap ban m 50 milyon goud, m ap pran l. Kòb sa a ap pi bon nan men m ke si l nan men delenkan sa yo. L ap itil pèp la nan men m ke si l ta nan men nèg sa yo. Men nèg yo ase entèlijan, s on ekip magouyè e pwofesyonèl, yo p ap bay kòb sa a. Paske yo konnen kòb sa a, se li ankò ki ta pral vin bat yo. Donk m pa reponn bagay sa yo. M pa m pa m pa la pou m vin fè moun plezi. M pa la pou moun tande sa yo anvi tande. M la pou m di laverite. M la pou m eseye batay pou m retire peyi m e pèp mwen nan sa l ye a la. Donk mobilizasyon an ap kontinye. Fòk nou mobilize. Fòk nou eseye fè chanjman. Èske n ka aksepte tout dezòd sa yo nou tande k ap pase nan peyi a? Tankou w konnen, yon ekip jounalis se machann mikwo, ou gon, ou konnen, dayè ou wè ki, ki kote yo sòti, ou wè ki, ki baz politik yo, yon ekip jounalis se sa y ap fè, fè sansasyonèl, pou yo fè lajan, pou yo fè vyouz, y ap voye monte. Men m pa reponn yo, ou wè la ou poze m kesyon m p ap menm site non yo. M p ap reponn yo paske yo pa vo lapèn. Pou mwen yo pa anyen ke de machann peyi, ke de apatrid, ke de moun k ap kraze Ayiti. Donk m pa vin la pou m fè yo plezi, m vin la pou m di laverite. Mèsi anpil Santè.